Hello hello guys kòman nou ye yon lòt fwa ankò se Jenny Loves Kitchen ki rantre lakay ou pou yon lòt videyo m espere nou Tout anfòm! Jodi an, nou pral prepare yon soup kinoa e n ap gen bezwen tout sa nou wè la yo. N ap gen bezwen seleri, chou, n ap gen bezwen kawòt, kòkonb, mwen gen yon tèt lay ansanm avèk mwen. Mwen gen jou mou, mwen genyen kuis, mwen tap gade pou m wè si li fin dekonjele paske yo te konjele, yo te fè glas nèt, donk mwen tap verifye sa. Mwen genyen kinoa ansanm avèk mwen. Kisa mwen pral fè ansanm avèk kinoa a? Mwen pral mete li tranpe guys paske lè kinoa li menm li genyen yon ti gou anmè donk avan w kuit li ou dwe fè sur ke ou byen lave l ou mete l tranpe pou kapab retire ti gou anmè li genyen an. Kinoa bon anpil pou sante nou li gen anpil fer si ou se yon moun ki anemi li kapab ede ou lite kont anemi an paske li gen anpil fer li gen proteyin ansanm avek anpil vitamin. E si ou se yon moun ki diabetik ou kapab konsome li tou. Nou kapab fè plis rechèch sou li pou nou kapab konnen plis detay. Ok guys Mwen pral kite l tranpe e map pase pou m kapab prepare lòt. Sa nap gen bezwen pou soup nou an. La mwen gentan pile lay mwen pral mete l nan vyann mwen an. Mwen lave li avan ke mwen mete lay e map mete Ji zoranj si ladan. Asire nou ke nou tranpe vyann poul nou an avan menm ke 30 minit menm avan ke nou pase pou n fè soup nou an ok guys. Dabò mwen mete bon mwen cho mwen ajoute yon ti lwil e mwen mete poul lan yon fason poul kapab sote poul kapab pran yon ti koulè. Tout pandan nap kontinye mwen vle pran yon ti tan poum kapab remèsye nou guys pou tan ke nou toujou ban mwen nan tan pa nou pou nou kapab gade videyo yo mwen vrèman apresye sa mèsi enfiniman e map mande nou silvouplè kontinye sipòte chanèl la Paske san nou chanèl la pa prale okenn kote e fason ke nou kapab sipòte chanèl la se lè nou abone, nou aktive nou bouton notifikasyon an yon fason pou nou kapab jwenn tout dènye videyo yo, nou envite zanmi nou, nou envite moun ki sou kontak nou vin fè pati chanèl Jenny Loves Kitching nan, lè ou fè kòmantè e lè ou renmen video yo. Si ou pa renmen ou kapab toujou ban nou opinyon ou nan yon kòmantè pou di nou sa ou panse e ban nou sijesyon ki kapab ede nou avanse. San nou menm nou paka avanse guys e se pou rezon sa nap mandew pou kapab Ede nou pou nou kapab pataje chanèl la yon fason pou plis moun kapab konnen chanèl sa li menm li egziste e konsa fanmiy Jenny Loves Kitching nan ap agrandi la sa mwen fè mwen te deja gen lay nan menm bòl ke mwen te e tranpe kwis mwen yo mwen te vide dlo ladan e mwen ajoute l mwen ajoute yon ti dlo ankò e aprè li fin bouyi mwen te gentan prepare vejetal mwen yo seleri joumou chou kawòt tou sa Mwen fin ajoute yo, kounye a mwen pral byen lave, bay kinoa a plizyè dlo pou li kapab byen rense pou m kapab asire m ke li pa gen okenn gou anmè ankò pou m kapab ajoute li guys ok donk mwen map byen lave li apre sa pou m ajoute l nan soup lan. Kinoa a li apreprè ou kapab fè l fè anviwon 30 minit a 45 minit pou li kapab kuit. Li kuit menm jan avèk diri, donk nou pa gen rezon, nou pa bezwen enkyete nou pou kuison an paske li pa pran anpil tan, li menm jan avèk diri. Ok guys. Aprè li fin bouyi, mwen ajoute lòt mwatye magi ke mwen te kite an e mwen pral Blende joumou an. Mwen pral blende tou lè 2 joumou yo. Nou kapab remake ke mwen pa retire po ki nan joumou an. Se paske joumou li menm nou kapab konsome l konsa ansanm avèk tout po. Po a gen anpil vitamin ladan. Donk pa gen rezon pou nou kale l jete. Ok guys. Aprè mwen te fin goute l mwen te wè l manke yon bagay e Bagay la se te koriandre. E koriandre lan nou kapab wè li menm jan avèk pèsi men se pa pèsi. Li pa gen menm gou ansanm avèk pèsi e li pa gen menm sant avèk pèsi. Donk nou kapab jwenn li nan sipèmache yo sou non cilantro. An espanyòl, mwen mwen pa konnen kòman yo di l an anglè men nou kapab jwenn li sou non sa yo, coriandre oubyen cilantro. Ok guys, lè m fin bwase, byen bwase, mwen pral kite l fè kèk minit bouyi ankò e la nou kapab wè li gentan nan fason ke nou vle l la. E sa se rezilta guys! E se la ke nou rive nan fen resèt nou an guys. Si ou te renmen ti video sa pa bliye banm yon like kite yon kòmantè pataje ansanm avèk fanmi ou zanmi ou pataje nan kontak ou si ou poko abone ansanm avèk chanèl la map mande ou tanpri abone ansanm avèk nou ou pap regrèt sa e pa bliye aktive bouton notifikasyon an. Yon fason pou pa pèdi okenn nan videyo nou yo nou pataje videyo chak jou a 9 è nan maten 9 è pil se randevou a epi nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt videyo pou yon lòt resèt guys bye.